M byen kontan sa. Bon, non pa m se Tògins, mwen menm m se yon antreprenè, m se yon biznismann, e biznis mwen pa trè lwen, e m toujou nan kafè la. M toujou vin la, m toujou ap fè ti kouri, m toujou ap enjoy mwen.
Sa vle di Grandpa, ou gen biznis? Ki biznis? Non, fò m mande w ki biznis ou gen, paske gen plizyè biznis nan lari a, gen biznis vòlè, gen gro tèt moun nan lari a t gen biznis m bezwen konnen ki biznis pase jan m wè e la ti pwa ti bwa pye w bi tou chèch ti fig ou tou blanch ou fè fò di son moun e e ki fè nenpòt 30 jou nan koma kounya m tande w gen biznis ki ey kanpe w menm Miko tande depi depi nou wè fanm nan lari kounya w gen odas paske w wè m wè m ansanm avèk zanmi m nan la w bezwen pale ansanm avèk nou ou ou ou te gentan e e bòs ou te gentan gen biznis tande.
tris.
Tande, ban m di yon bagay. E pa paske li vin devan w li di w li se li se biznismèn nan pou w ap di tout bagay sa a. Ou ka eseye konprann li. Ou wè l, ou pa konnen l. Ou pa ka gade l sou aparans. Fò w, fò w eseye konprann bagay yo. Men Vikram, ou kite l gen biznis. Men fò w konprann li. E pa paske w ap gade l, li wap di l li chèch, li dis li dat. Fò w ka, fò w ka tande l. Ki jan moun gen biznis pou ou menm? Ok!
Si moun nan te gon biznis, li t ap vin la, li t ap gon mayo Jordan sou li menm si se espò l ap fè, li t ap gon bèl tishòt Nike sou li, epi li t ap gon bagay serye nan. Ou veye nèg la?
Se nimewo telefòn nou n bezwen. Yo te mèt t ap fè di swachè nan restoran. Yo te mèt dèt tap bale defon pòt kay moun yap babysit pitit moun pou 5 dola 10 dola depi wè yon fanm yo yo yo gen foli kitem ou menm gadem byen pou wè lagem ou menm gadem byen pou wè gadem gadem de la tèt o pye banm vire devan lan pou wè pou yon fanm tankoum menm nan rèv ou sou tap ka genyen gad figi ti nèg la ann ale tande ou menm m gen travay poum fè.
Eseye tande nèg la gate sanm.
Wap pale ou vin mande nimewo telefòn, ok m gentan wè kijan de moun ou ye, kijan w ye. M gentan wè nan ki sitiyasyon wap viv. Vin dwat pou si nap ba ou l nou tap ba ou l, ou pat bezwen di ou gen biznis. Ann ale w menm, ann ale!
You know what, ni ou menm ni biznismann pye chèch ou a m gen bèdè travay pou m al fè dnsa, rete ansanm avèk nèg ou a, wa jwenn mwen lakay.
M vreman sorry.
Mwen menm m telman sezi ou ka gade byen menm ki pye m pa konnen poum leve menm telman m sezi telman tifi a rase met nan menm li. Bon
ou konnen le pi souvan moun toujou gade moun sou aparans yo toujou gade jan moun nan kanpe fason moun nan ye but sa pa pote m byen ditou fason pale avè w menm m vreman padone l pou sa. Bon ou konnen mwen menm m vreman Mwen renmen fason ou reyaji an paske ou pa fè menm jan avèm. So m gen yon ti kesyon pou ou, ou ap travay? No.
Ou pap travay? No, m just fil aplikasyon plizyè kote but ou di apre li m va vin rele m ba m tande ba m vin apre li. Ebyen ok, sa pa yon pwoblèm. So m ap ba ou nimewo m, ou kapab rele m pita oubyen ou kapab ban m yon tèks mesaj epi m ap aranje tout bagay pou ou. Ok. Ou kapab rele m sou nimewo sa oubyen ou kapab ekri m pi ta vè katrè. Katrè, senkè yo w ap jwenn mwen. E ou kapab ekri m oubyen ou rele m epi m ap fè w jwenn yon plas kote nan travay mwen an ok. Ok, pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. E kenbe konsa, pa janm derespekte moun ok. Dakò, mèsi.
Ok, mèsi.

Kisa? Veda? Koman ou ye pitit dat m pa wè w? Depi lè w fin kite nou an kole m pa janm ka jwenn ou. Gade yon zen se sa w ap regle madanm. Gade jan fi a bèl. M fin jwenn yon ti travay la pitit. Depi kilè? Bon jwenn travay pitit ou konnen kijan m ap chèche travay pou pa rele m.

Toujou konn ap pale w de li a. Map plede rele l pitit m pa janm ka jwenn l. Bil moute, bil sou bil la pa manke. Kounye a se travay map chèche nan tout peyi a map chèche travay m pa ka jwenn. Son ti dam ki ret anba lakay la. Ebyen ti dam nan di konsa kote lap travay la li pa konnen si yap pran moun but li banm adrès la kanmenm li dim vin tcheke poum wè petèt sim pale ansanm avèk bòs lan l ka pranm pitit l. Oh si bagay yo rèd, bon pitit m tèlman bezwen job la, menm si se a tè a yo pranm pou m bale, pase twal mouye, m ap fèl. Bon, m tande patwon t ap pale di li bezwen kèk moun, but m pa konnen, m pral eseye pale avè l. Ou kòmanse al pale a patwon nan pou mwen pase bay yo twòp pou mwen pitit m bezwen job la. Ou si w ap anvi tande patwon sa? Ah. Se pa pou kèlkeswa jan jan patwon an te ye a, patwon an te mèt pale di, li te mèt pale rèd. Dayè m konnen bòs yo tou, yo toujou frekan. Depi yo yo, depi yo nan yon pozisyon pitit, yo yo toujou ap gade moun. Nenpòt jan li ye mèt se m ap pran l. Kèlkeswa, te mèt se pou deyò a la a m ap pran l. Bon te mèt se pou pye l, pou m siye soulye nan pye l m ap pran l pitit. M tèlman bezwen travay. Ou pa konn pwoblèm mwen la a non madanm. Pito kòmanse antre anndan w al pale ak bòs ou an pou mwen. Pase jan mwen an ba yo la a fò m jwenn ti djòb la a. Degaje w madanm. Antre.
Ya bòs la okipe avèk moun anndan an. Lè moun nan soti. Non wap pale avèl. Bat li di m ka rantre? Ni ala lè fini wap ka rantre. Mèsi Bondye li tout pase. E sèl ti eskwa sa m genyen ba yo kèk mwa. Aprè sa sa fini jounen m ala bèl. Travay.
Bay.

Gen plizyè kafou la menm. Pafwa gen kafou ki pozitif gen ki negatif tou. Ou kontre ak tout sòt de moun. Men grann mwen te toujou di m konsa, pigaw janm rann mal pou mal. So, m kapab sonje tout sa k te pase yo, men sa pa vle di ke pou m aji nan menm sans ke m te aji ansanm avè w la. Pou byen di w, m ap fè w jwenn travay la. M ap ba w website lan jodi an menm pou w file aplikasyon an epi m ap ba ou kat mwen. Depi ou fin file aplikasyon an, jis rele m epi lendi pou w kòmanse travay. Sa se website lan.
Sa se nimewo pou w chwazi an lè w rantre sou website lan epi sa se kat mwen.